Se konsa bagay la ye, ou pa konn yon moun ou pran mari l, ou pran mari moun nan, ou joure moun nan, ou fè moun nan kriye, ou fè moun nan pa konn sa pou l fè, moun nan tounen yon i, moun nan pa gen devan l pa gen dèyè, podyab sèl ti bout mari a l te gen ou pran mari a wap kale kò w wap ouvè kò w epi sa k pase aprè 2 mwa, kot nèg la? Ou pa nan kriye a tou? Ou pa ladann tou? Se pou vou dir, cher ami, sa w fè nan vi sa se l ou wè. E anpil fwa, delivrans nou pa vini se nou kenbe l nan wout. Defwa w konn pa gen nèg, ou priye Bondye, Bondye ban w nèg, chak nèg ki vini yo babye nan figi w y ale. Chak nèg ki vini yo ranse avè w. Konprann? Ou poze tèt ou kesyon, ki rezon k fè m pa ka jwenn yon mennaj? Pou ki rezon m son bèl tifi, m edike, m sesi m sela, anben se lang ou. Hum, lang ou. Paske ou pa ta renmen mwen byen zanmi w lan k sou kote w la. Ou ba mennaj twòp tripotay sou li. Ou fè twòp zen sou do zanmi w lan. Ou wè lang ou se pi bon bagay ke Bondye te ka mete nan kò ou. Se konsa tou se pi move bagay ke l te kapab ye si w pa konn kijan pou itilize l. Lè w konnen. Ou pa k delivrans ou pako devan tèt ou pa bat pou bare yon moun ak delivrans pal paske se pa moun nan wap bare selman wap bare pwòp tèt paw tou ou menm tou wap bare e menm si ou ta jwenn delivrans paw se pou ede yon lòt poul priye poul jwenn delivrans pal pa jalou de delivrans pa yon moun. Pa rayi yon moun pou delivrans pa l, ou konn kot moun nan soti? Ou konn sa moun nan fè pou l rive la a? Ou konn ki sitiyasyon moun nan pase anvan moun nan rive kote l ye an? Pa rayi moun pou zafè pa yo, okontrè, priye pi fò, di Bondye mèsi pou moun nan, priye pou moun nan, remèsye Bondye pou li, epi kounye a pou Bondye li menm pou l ka wè kè w, pou ke li menm li kapab sèvi avè w tou, lonje men ba ou tou. Lè w rayi yon moun pou afè pa l, ki sa l ap fè pou ou? Èske bagay la ap vin pou ou? Li p ap vin pou ou. Lè w pale yon moun mal, èske sa ap fè ke ou menm ou parèt pwòp? Non. Lè w bloke yon moun, lè w bloke yon wout pou yon moun pa pase, ou pa ka pase tou ou menm, paske wout la bloke. Pa panse w bloke l pou m pa pase sèlman non, e ou menm kote w pral pase? Men jalouzi dèfwa fè nou tèlman sòt, jalouzi dèfwa tèlman fè nou enbesil. Nap kraze yon zòn pandan se tan nou poko wè pa ki wout pou yon moun ka pa pase. Nou kraze zòn nan nou bloke tout zòn nan pa gen wout pa bwa. Pandan se tan nou menm nou anndan kay nou poko konn kote nou pral soti epi se lè nou ouvè pòt nou fè Woy kote m pral pase. Men kan menm ou satisfè paske Blondie pat pase epi ou menm ou pa rann ou kont ke w bloke pwòp tèt pa w tou. Mezanmi li lè li tan, sispann bloke moun. Ede moun debloke tèt yo pou ou menm tou, pandan moun nap debloke a, ou pa janm konnen wap jwenn yon ti klis, yon ti koulis pou pase tou ou menm. Paske dèfwa ou konn ede yon moun, epi èd ou ba moun nan, se ou menm li vin itil ankò pou demen. Lang ou, se pi bon bagay ki nan kò ou, men konsa tou, se pi move bagay si ou pa konn kijan pou itilize l. Ta swete nou tande ti mesaj sa. Paske delivrans pa w se nan men w li ye. Menm jan delivrans pa li, ou rayi a se nan men l li ye. E si w wè l delivre ou gon rezon ki fè ke ou rayi l, okontrè pran l tankou yon temwanyaj, di Bondye sa w fè pou Blondy an fè l pou mwen tou. Bondye sa w fè pou Darline nan fè l pou mwen tou. Bondye kòman Darline fè genyen l mwen pa ka genyen l mwen menm. Pa rayi darline paske Bondye delivre l ou pa konn afè la Bondye ranje zafè pa w pa jije darline jije tèt pa w. Nan konsa Bondye a wè kè w, Bondye a sèvi avè w. Se yon bagay ki osi senp. Sispann rayi moun pou de bagay ki pa gen. Bon ok, lè w rayi yon moun poutèt, poutèt, poutèt, poutèt, oh, sa toujou ap achte grèf. Sa sa vle di? Oh li toujou gon fo paket Pandan se sa wap joure moun yo toujou gon paket fo ke chwal nan tèt li a ke paw la byen wap joure moun nan wi pandan se tan ke paw la rèd nan tèt ou like really medam oh li toujou nan photoshop pandan se tan lèm klike sou paw la kap dim toujou nan photoshop la photoshop. Ou li toujou non makiyaj. Lè yo klike sou foto pa ou menm, makiyaj. Poukisa w ap jije yon moun pou yon bagay ke w ap fè o jou le jou? Kisa sa ap fè pou ou? Sa l ap rapòte w? Bon se li w ap fè tou, se vi w li ye tou. Sispann jije youn lòt pou de bagay ke nou tout ap fè, nou tout nan menm bagay la, nou tout se fanm nou ye, nou tout renmen bèl, nou tout renmen ti po nou bèl, nou tout renmen ti makiyaj nou, nou tout renmen ti ke chwal nou, nou tout renmen ti fo zong nou, nou tout renmen ti fa nou, nou tout renmen ti bijou nou, nou tout renmen ti pèpè nou, nou tout ti renmen ti brikrankran nou. Pa jije yon lòt pou li. Apresye. Mande l kote l te achte l. Verwon fè respè w. Mande l kote l te achte l. Mande l kote w ap jwenn li. Mande l kiyès ki fè tèt li. Mande l nan ki stidyo l fè zong li. Mande kote w achte bèl ti zanno sa, kote w achte bèl ti chèn sa. Al dèyè l tou. Pa rayi, pa joure, pa di l betiz pou li, paske l pa gen kontwòl bagay sa yo, se Bondye k beni l ki ba l ti travay la k fè l achte l, se Bondye k beni mari a k fè li kapab achte l, s on benediksyon l ye, tout sa yon moun fè w ou rayi l pou li s on benediksyon l ye, ou pa ka rayi moun pou benediksyon yo, paske benediksyon se nan men Bondye sa sòti, s on bagay ki sòti anwo, moun nan pa responsab benediksyon l, si w gen yon moun ou bezwen joure, si w gen yon moun ou bezwen fè eksplikasyon, si w gen yon moun ou bezwen jije, al jije Bondye. Paske se Bondye k bay benediksyon, se Bondye k bay mari, se Bondye k bay pitit, se Bondye k bay kay, se Bondye k bay de twa machin. Ki suis-je? Kiyès ou ye pou ta genyen yo? Si se pat Bondye. So sispann rayi moun, sispann pale moun mal pou bagay moun nan pa gen kontwòl. Ki kontwòl m genyen paske m gen mari? E mwen k gen kontwòl sa? Valè moun ki nan lari a ki ta renmen gen mari? Mwen konn kote, ou konn kisa m pase anvan Bondye ban m yon bon moun nan vi m? Ou konn kisa m andire? Ou pa konnen anvan w rayi yon moun pou yon bagay chè, ou konprann sa m di w lan, ba la Bondye, mande pa w. Paske ou pa konn sa moun nan andire, ou pa konn kot moun nan soti ki fè l rive kote l rive an la. Ou pa konnen. Ou pa konnen kote moun nan soti. Ou pa konnen ki valè vagabon ki ran savel. Ou pa konnen ki sa moun nan dire. Ou pa konnen. Benediksyon Bondye se benediksyon Bondye ke li ye. Pèson pa gen pouvwa sou li. E ou met fè sa w vle ou pa ka kraze l. Sa Bondye bay, ou pa ka pran, ou pa ka retire, ou pa ka mete, ou pa ka korije. Se sa l ap rete. Se ti mesaj sa k te pase nan tèt mwen m di banm pataje avèk nou kèlke jèn fi ki sou paj mwen an. Paske nou rayi youn lòt pou move rezon an. Nou rayi youn lòt san rezon. Li lè li tan pou nou stop. Li lè li tan pou nou bay lòt bagay priyorite nan lavi nou ke lavi yon lòt moun. Li lè li tan pou nou met jenou nou atè pou nou mande afè pa nou. Olye pou nou fokis. Si tan nou fokis nan lòt moun pou nou rayi l, pou nou joure l, pou nou di l betiz, pou nou rayi tout sa l genyen, nou te fokis nan tan sa sou de jenou nou, flechi sou jenou nou pou nou te mande Bondye sa ke nou menm nou gen bezwen. Lè konsa nou te delivre deja. Bagay hate la nou pa t ap konnen l non. Bagay rayi youn lòt la nou pa t ap konnen l non paske nou t ap gentan delivre deja. Bondye s on moun ki travay rapid wi lè w gen lafwa. M tande yo di Bondye son moun ki lan. Non! Bondye lan a la kolè. Men lè Bondye ap delivre w, Bondye se tankou son moun, se grenn lapli l ap vide sou ou wi. Se biw, biw, biw benediksyon ap tonbe. Epi sa k pi rèd la avèk Bondye, depi Bondye te gentan fin ba w peny sa la, e gade w, gade w, ou wè bwòs vini, pomad vini, ou wè barèt vini, ou wè tout vini. Se kòmsi m pa konprann jan Bondye travay. Veron, m ap kale w wi. Ti gason m nan peche m fè videyo a. Mwen nou konnen lè nou mwen mwen yon sa bay la ye. So medam, pase tan yo nan nou. Fokus sou tèt nou. Sispan rayi moun pou vye gref. Li pap menen nou anken kote. Sispan rayi moun pou koule yo. Li pap mennen nou ankenn kote. Sispann rayi moun pou pitit yo, pou mari yo, pou machin yo, pou karyè yo, pou bote yo. Li pap mennen nou ankenn kote. Tout fanm bèl. M pa ko janm wè yon fanm ki lèd mwen menm. Tout fanm bèl. Pa gen fanm lèd. Gen fanm ki pa kwè nan tèt yo, men sa pa vle di w lèd. Tout fanm bèl. Nou tout bèl. Bondye kreye nou pou nou bèl. Ke se te fizikman.